Travay pou Jezi nan vwayaj mwen. Map travay. Bonsoir mon frère. Poko vle pran jezi toujou mon frè. Koman ou menm?
Se yon pongongon ou ye? Se pa pongongon mon frè, jezi voye m nan zòn nan. Ou wè jodi ou pa konnen demen. Se jou ke ou wè a se li pou pwofite mon frè.
Ou konnen m wè malè pou ou. Kiyes ki baw konsey sa? Jezi ki voyem.
Bondye ki voyem. Ki fucking Jezi? M bann lanmèd pou ou menm avèk tout Jezi w la. Gad yon bagay. Lòt jou an li twèm sou wout mwen, m gen afèm kem pral regle, mwen kanpe wi, Jezi sesi, Jezi sesa, Jezi sela. Tande mon frè. Gad yon tenten mesye. Wè siy sa? Siy sa a pwouve Bondye renmen w tout bon vre. Sa fè 2 fwa mwen kwaze avè w mon frè. Renmen kiyes?
Ou menm mon frè.

M pa ka mete nan tèt mwen konsa non, fòm ta lave l avan. Sa l fè 2 jou dòmi deyò, m pa ka mete nan tèt mwen konsa non. Fòm ta lave l. Bon, fòm ale m lave li. M pa ka vire san mouchwa a.

Yo! Koman misye rele? Loe? Yo!
Lòt jou mwen vin si aymin. Loe!
Loe! Loe! Misye mouri misye mouri men. Ou yon ras soufle nga ba moute wap redi rele. Wap fè kòve men. Oh! Kou sa pou yon zòn ye men. Oh! Nga mouri mwen chè.
Yo! Wè sa mta palo la?
Mte di zòn sa pa pou nou men.
Sal ye? Mpa vret la. An ou pap ret la? E mwen ki te zanmi w nan, sa w fè avè m? E m panse yon bagay. Pandan ti malfèktè lòt jou la n tap pase kap tire wòch nan mango a m panse avè l. E ka li k touye misye wi. M pa kwè.
Misye fè zè sèlman li fè nan bouk la sèlman. M plis kwè sou nèg ki rele Gwo Lwa.

Gad yon nèg soumoun, gad etal, gad yon chemiz sou li, li sal, pi mal kraze epeng ti dan. A ki sa l sanble la? Sa sa ye la? M pa nan jwèt non. Kè san jwèt ou?
A ki moun w ap pale la w ap leve dwèt ou a? M ap fout ou yon souflèt menm pou w al manje m. Jan m te bezwen w? Desann dwèt ou. Pou dat m ap di m pa wè w, tout zòn nan m ap dèyè w. Tout moun te bezwen wè m.
Sa k anba son w an bezwen simen sou yo, malfèktè. Gad etal, malfèktè pa janm pwòp.

Ok Katy! Pa bliye Katy! Ou pa pri! Ou vide mate! Ti pouri ti ti gate kote ou ye! Tole boule pap dlo! Mwen mal fini! Pap manje ou! Poze ou Katy! Pa gen pwoblèm! Se kounye a! Koze ou pral pale! Se kounye a! Koze ou pral pran lari! Pa gen pwoblèm!

E sa w te panse? Lè m ap bo mil goud mwen men longue manch poyèt ou pou te pran. Kounya la non w pran lari w ap vin bay w ap vin bay. Ki mele mounda m avè w? Hein? Ki fout mele mounda m avè w? Lè w t ap pran mil goud mwen an ou te byen pran l. Kounya la non w pran lari. M tande mari w mete w deyò epi w fout dòmi anba raje? Lelelelelelelelelel lè w te ban m vye foubi a e pa gratis. Hein? Kaka mesye we Fom fom mwen met yon zonbi sou mwen tou Le moun banm kou mesye poum paka tonbe Kounya mwen mesye menm menm pa son moun pase m pret pou tonbe Oh oh Pa konprann mwen menm non M pa konn si se manje m manke manje M plis fè tan m nan bat zonbi ke m manje Pa gen pwoblèm Kasumi.

Vye grimas sa, vye jak sal sa, nou fè yon dyèl ankò. Apa e sou dyèl sa nou kanpe mezanmi m pa menm byen an. Men mon chè tou m tap prijel tou. Li genlè konnen m konn pè moun. Hum, li pa konn ki ti kati a. Hum, wè yo wè m yo pa konnen. Yo wè m kote yo panse son ti kal fanm evre. Kèt mesye. Jodi a pa pou mwen non. Tout kote m pase son w zyèl. M sanble m pap pati ankò non. Ke m tounen lakay mwen, bagay m pa konprann mwen jodi a menm.
Lanmèd la. Tyanpan an. Dat la ap manje kòb mwen. Kounya m fouti fon ti mare. Enhen. Bon se konsa ba la t ap ye. Kounya kounya k pral gen bagay. Mwen kraze m. Katie w ap wè bagay.

M pa wè l, m pa prete l, m prale. Anben ok. Dakò kouzin.
Dakò kouzin. Ok. Ok.
Ki bay tèt yo sa ka di papa m? Li pa menm ka di papa m yon bon koze egal non. Li bezwen papa m. Pa okipe l.